Hey bonswa bonswa zanmim fanmim fanatik la fami loto ayiti pòdepè kòman nou ye sa kap fèt ou konnen nou pa anfòm nan bout moman sa la zanmim nou pa anfòm ke lotri ap maltrete nou lotri ap sakaje nou mezanmi pa yon kanpe e nap goumen jiska lenfini zanmim wap gade maten la zanmim pa yon grand choz ki fèt nou fè sèlman n afwonte 10 ki fè dezyèm lou e nan florid nan jòja zanmim apresa tout ti rès yo pase blanch. Bonswa entènèt, 13 fevriye 2026 nou parèt pou dezyèm sòti nou pou tiraj kap fèt sware 13 fevriye 2026 e ou menm ki apèn konekte m di w byenvni ou lakay ou ouvè kò w kale kò w chanèl la se pa w e lè notifikasyon chanèl sa tonbe lakay ou zanmi m meyè fason wap rete konekte son like yon pataj pou w mete sou videyo sa zanmi m ok 334 10 62 se sa jòj a jwe. Nou pase avèk dezyèm lo a. 7 84 43 58 Florida nou pase akote 121 75 15 nou pase akote nou pral jwe pou nou wè ou menm ki dekouvri pou la premye fwa yon like ap sifi pou nou zanmim ou menm sou poko abone tou tou fè sa zanmim ou pap regrèt ke ou te abone avèk chanèl la kòm nan jou ki sot pase yo m te di sa avan se lotri li ye tout tan nap genyen nap bat bwavo e nou te kòmanse genyen depi pou premye rive pou 10 m te di sa.

E kòm lòt ou twa, n ap kenbe pwent 4, maten an 2 gen pwent 4 ki pa reponn, e n ap kenbe toujou kenbe pwent 4 pou nou wè sa n kapab fè pou sware a la zanmi m. Enben zanmi m, fanmi m, fanatik, n ap pase pou boul pè, nou gen 11 ki se premye boul pè, 99 kapab dezyèm boul pè e 55 se twazyèm e dènye boul pè n ap gen pou egzakteman sware Nouyòk, Florida, Jòjya a zanmi m. Nou pral rive nan faz pou n pase pou egzakteman Boul cho zanmim. Enben Zanmim pa bliye m di w an se boul check an se san pou san natirèl la se pa boul dyab se pa boul rèv zanmim e sa k fè m di w lè wap jwe jwe a poko se yon jwe a rezèv paske ou kapab pèdi konsa ou kapab genyen paske se yon kalkil nou fè zanmim dèfwa kalkil la kapab mache konsa tou li kapab pa mache zanmim ok 96 se premye vèsyon karaktè nap genyen pou egzakteman sware a la ou menm ki pral jwe Nouyòk Florida Jòdja e dezyèm grenn boul nap gen 54 dèyè kout 21 sa se swa yo ban nou 36 oubyen yo ban nou 32.

E konsa zanmi m, nou pral dè 10 kòm boul retounèl nou te gen pou maten la, dè 43 sa a ki tonbe a yo kab retounen nou 10. E konsa n ap gen 59 kòm dènye vèsyon karaktè. Mèsi a ou menm ki pral abòne, mèsi a ou menm ki pral pataje. Se t on fyète pou Lotohaiti Pòdpè 345 t avè w sware a la zanmi m ki se pou New York, Florida, Georgia e ou menm ki aletranje ou ka jwe tiraj prefere w. Si w wè se Tennessee yo tonbe, yo tonbe pou jwe Tennessee, kote w vle, Texas, Maryland, kote w vle. Men nou menm, nou rele bengo pou New York ak Florida. Zanmi m, n ale n ak kwaze nan lòt videyo nou. Se Loto Ayiti, Pòdepè 345. Abòne, pataje, mete like. Se meyè fason w ap rete konekte. N ale n ak kwaze nan lòt videyo. Tchaw!